Se etidyan finisan se li nan entèna anndan lekòl la. Yo kidnape l maten an. M ap voye yon mesaj dirèkteman bay PM Jout Jozèf. Jout Jozèf se youn nan bandi anndan peyi a ki pale a tout bandi parèy li.
Nan yon konferans de près li te di l Izo m ap rele w pita, sètadi se zanmi l li konn abitye koze avè l. Tout gang anndan peyi a se zanmi Jout Jozèf. N ap mande Jout Jozèf pou l pale a zanmi kidnapè gang parèy li yo pou l di pou libere doktè a pou nou. Paske doktè a pa nan gang, li pa kidnapè, l pa tiyè. Donk li la sèlman l ap bay moso laswenyay anndan sosyete a. Jout li menm li nan tout aktivite l, li mèt ret nan aktivite l pou kont li. Men, doktè a se pou l lage l pou l retwouve fanmi l, pou l retwouve kamarad li, pou l kontinye bay swen de sante anndan sosyete a. Mèsi bokou. Tande ak wè se de. Kondisyon pòv yo chanje, yo pito pati ale ak konsyans yo chaje.

Kanal 11 sal yo.
Nou salye kanal 11, nòmalman nou se jèn lan bwa vèna, map mande liberasyon doktè telemak Hans yo kidnape li, ravisè yo mande 300 mil dola e yo bay yon dèle de 24 è si yo pa bay kòb la yap tiyel e nou menm nou kanpe nan bwa vèna nou bloke bwa vèna poun mande liberasyon doktè telemak e map mande tou pou ekip jout la a tout jovenel moise lan Fè prese prese pou nou jwenn liberasyon Thélémaque Hans. Eske nou konn kote yo kidnapel la yo ba nou lye a? Non yo pa di kote yo ye al avèl. Men pa gon nimewo ke yo rele nou? Tout nimewo ke se nimewo enkoni yo ki rele. Mwen menm se jèn parèy mwen, se yon kòlèg mwen, se vre nou pa nan menm disiplin, men m se yon jèn etidyan nan fakilte de dwa ki ap revandike avèk tout staf etidyan staf la a, ak tout zanmi m la. E a tout fanmi l tou ki la ok. Nan ki zòn li rete?
Pardon? Ki zòn doktè a rete? Zòn mwen rete a rele Enpas Rigo, Bwa Vè nan Enpas Rigo. Men fanmi doktè a la. Kanal 11 sal yo? Wi, bonswa se kanal 11. Wè monchè se yon jèn ti gason ki leve pa gen ni manman ni papa. Ou konprann? Se koneksyon fanmi ki pèmèt ke misye kapab rive kote l ye a. Ou konprann? Ki kapab fè l medsin. Yo, e, nèg yo pran nèg la, nèg yo pran ti etidyan pandan ke li menm li sot le, li sòti le, e, lopital, l ap rantre yo kidnape misye. Lè yo kidnape l, yo mande fanmi an 300 mil dola ameriken, yo mande 1 milyon de goud pou yo lage l. Bon kot etidyan nan pa, pral jwenn kòb sa pou l lage? E pandan se tan li menm se kay moun l ap dòmi. Se kay fanmi l ap dòmi. Konprann? Nèg la se yon etidyan ye, se yon se wi. Lè wap gade misye wap wè misye se yon nèg ki gen aparans, men misye pa gen yon goud nan pòch li. Gen de fwa se kolekte fanmi kap ede l, ki ba l kòb pou l fonksyone, pou l al lekòl, pou achte liv, pou achte bagay pou li. Konprann? Men sa se yon krim yap fè. Yo pa vle entèlektyèl nan peyi a. Kisa w ye pou li menm? Monchè m se kouzen misye. M se kouzen l epi tou m se papa l tou. Pase papa l mouri se mwen kap plase papa l.
Kanal 11 remèsye w. Anben ok, mèsi kanal 11. Tande ak wè se de. Nou mande liberasyon Doktè Telemaque sou Boisvena. Tout pèp Boisvena kanpe, tout sa pa libere Telemaque, Boisvena ap ret bloke jiskase jiska liberasyon Doktè Telemaque. Yo bay dèle 11 è la pou n pote 200 mil dola meriken pou libere Doktè Telemaque. E si 11 è a rive nou pa gen lajan sa ap fè? Bon, sa se yo ki konnen. E malfra yo, e n ap di gouvènman an pou akonpanye nou. Pou degaje pou fèn jwenn liberasyon Doktè Telemaque. Tande ak wè se de. Bon nou pa konn si yo bal kou non sof ke se a nèg yo n pale nèg yo sou kòl prive yo rele nou a di n pa konn si yo bal kou n pa konn kijan l dòmi kijan l leve si l manje si l bwè nou konprann sof ke l nan men nèg yo.

Kanal 11 salye w! Nou salye Kanal 11! Ki objektif nou ki fè nou bloke lari a jounen jodi a? Nou bloke lari an pou yon jèn gason men pwòp, yon jèn gason ki pase pwè de katran nan famasi, fakilte medsin, FMP. Apre sa l al fè senkan ankò an medsin. Donk, misye apèn antre nan entèna. Yon jèn gason kan nan entèna se sèvis l ap bay peyi l e kote leta peyi an chwazi ba l 9000 goud m pa kwè doktè Télémaque ko gentan gen 8 mwa nan sèvis li ye an donk doktè Télémaque pa gon goud son zanmi nan zòn nan yon jèn gason k leve avè nou e nou konnen l ase byen donk nèg yo kidnape doktè Télémaque gon ta de sòm kòb nèg y ap mande E map di nèg yo si yap gade nou tou yap tande nou Doktè Télémaque pa siyen Boulos li pa siyen Apèd li pa siyen youn nan nèg sa yo son jèn gason nou pa menm di li patisipe nan klas mwayèn nan pase nèg yo kraze klas sa deja sa vle di kòman yon jèn gason k apèn nan sèvis entèn 9 konbyen 50 mil dola ameriken ki kote li te gentan travay. E kounya nèg yo voye w sinyal tou, tout moun kap travay kounya fòk yo ekonomize kòb pou lè yo kidnape pou yo pran yo. Nou menm nan zòn nan la son jèn gason menm jan avè nou, e pa sèlman pou Doktè Thélémaque nou leve kanpe la, nou leve kanpe pou n di non avèk bagay kidnaping sa. E kidnaping nan vize moun ki kòmanse fè ti efò, moun ki gen yon ti boutik, moun ki gen yon ti biwo transfè, se moun sa yo kap viktim. Tandike nèg kap kraze peyi yo, nou poko janm tande yo kidnape yo. Nèg ki gen nèg ki gen gwo bagay bato zam kap antre isi yo pa janm kidnape yo men mesye nou menm ki nan geto an resezi nou fòk nou konn ki moun ki sanble avè nou ou konprann sa m vle di w lan gade doktè telemak wap wè l sanble avè nou mesye e pa moun sa yo nou di non avèk kidnaping nap mande nèg yo pou yo libere doktè telemak pou nou menm 100 goud m pa kwè doktè telemak te gen te gen sou kont li e son jèn gason k apèn ap sèvi peyi l se sa nap di nan sou sou sou televizyon Kanal 11 e nap mande liberasyon Doktè Telemaque prese prese. Mèsi. Tande ak wè se de.
Doktè a te soti lal chèche manje, men ravisè, vòlè, gang, kidnapè yo anlve doktè a yo al avè l e nou pa janm gen nouvèl doktè a depi lò. Jodi a, rezon k fè n sou lari a, fè n sou beton an alò, n ap mande liberasyon san kondisyon e sesi prese prese doktè David Hans Thélémaque. Doktè David Hans Thélémaque se yon malere k pa gen yon gout, ki pa gen yon pitans tankou nou. Yon jèn gason k ap bay swen lopital jeneral. Yo pa peye l pou sa. Li sèmante pou l sakrifye lavi l pou lòt yo, pou l mete l osèvis de lòt yo. Donk fòk sosyete a konprann ke kidnapin ak yon pak, kidnapin e kowolè li yo, vòl, kraze brize, tiye moun, vyolans sou moun, lamizè, grangou, se de kansè yo ye pou sosyete a. E nou menm, medsen, etidyan ki la a, rezidan k la avè nou, Fò nou fè vwa nou fon sèl ak tout lòt vwa yo, vwa lòt pwofesyonèl, vwa tout lòt kouch anndan sosyete a pou nou di fòk pratik sa yo fini anndan peyi a. E nan minit n ap pale la a, lopital jeneral nou kanpe, donk pa gen swen k ap bay anndan lopital jeneral, Chanskèl kanpe, Lapè kanpe, Sanatoryòm kanpe, Jistinyen nan Kap Ayisyen kanpe pou nou mande liberasyon prese prese Doktè Daniel. Nou kanpe jiskaske Doktè Hans David Télémaque libere san yon grenn plim cheve nan tèt li pa rache. Donk, si nou pa jwenn Doktè Télémaque, swen pap bay. E, nou prale jiskobou, sa fè dezyèm jou, demen maten Doktè Télémaque pa libere, n ap envesti lari a ankò, e sesi avèk fraka, nou mande otorite anndan peyi a, si gen otorite anndan peyi a, Laprezidans, Laprimati, Wo Kòmandman pnh la, DG Léon Charles, n ap mande Misè Jistis, n ap mande dcpj, CSPN, pou yo pran tout dispozisyon pou yo fè n jwenn kanmarad Thélémaque sen e sof. Sa vle di san yon grenn plim cheve nan tèt li pa rache. Donk tout lòt moun yo kidnape, jodi a nou pote vwa nou, nou fè vwa nou fon sèl pou n mande, pou n di aba kidnapin e liberasyon prese prese tout kidnape yo, prensipalman Doktè David Ernst Thélémaque. Tande ak wè se de.

Se medsen kap mande libere medsen parèy yo ke yo kidnape, se yo nap fout bal anba manton. Pandan ke lè nou pran bal anba mouda nou, gouvènman nap sipòte a li pa menm ba w mwayen pou gon asirans sante. Bann enbesil! Bann enbesil! E fwa yo di nou ke yo di minimòm pou moun nan polis lan fò w fè nevyèm. M panse yon polisye k fè mwayende wap konprann ke sa kap pase an la l konsène w.

Kisa mwen menm kòm responsab pawas imakile nou kapab fè pou ede yo? Mwen di mesye mwen gen yon legliz ki gen yon rezo ki trè antandi. Sa sèlman n kapab fè n ap mete nou an kominikasyon avèk moun yo. Gon delegasyon de medsen ki fòme, delegasyon li vin nan premyè mès lan, nan mès lan m pran tan. kote yo menm non sèlman yo pale pou yo konsyantize moun ki nan legliz yo sou nesesite pou ke yo leve tèt yo gade anlè, yo leve tèt yo gade pwoblèm sitiyasyon e anplis de sela yo eseye pale de manyè endirèk avèk moun ki kidnape Doktè Telemaque yo pou yo wè kòman menm de manyè endirèk li kapab rive touche yo. Sa byen pase. Bon, dayè, te genyen yon nivo, m pa di de pè, men, ou se tout moun te enpregne. Dayè, menm nan legliz la, pi fò moun ap kriye. Doktè yo sòti an larm sou lotèl la. Nou deplase ansanm, nou vin nan matènite a. Tout demach ki fèt kontinye fèt, mwen menm kontinye fè menm efò a. Chak fwa yon mès pral fèt, chak yon mès fini, sa m te ka fè, m fè. M adrese de manyè endirèk a moun ki kidnape doktè. Mesye mwen di nou sa, laprès la, mwen menm kòm pè Franzi Peti. Tom, ki se responsab pawas Imakile, se yon se vre gon sèten pwoksimite antre la matènite e legliz ki fè ke nou itilize menm baryè. E mwen konprann sitiyasyon ki ap travèse a, sa nou menm nou kapab fè, nou fè li e n ap toujou eseye rete disponib pou ede a nivo ke nou kapab ede. Men apa de sa, nou pa ka fè plis ke sa. Se poutèt sa mwen envite nou kòm etidyan, moun sa yo gon tradisyon santenè.
Men doktè yo mande pou legliz yo, legliz la pran lari wi, avè yo akonpanye yo. Legliz la pran lari wi, legliz la pran lari wi, legliz la se pa pè franzi peti kòm li ye, legliz la se pa yon pawas li ye. Legliz la se yon strikti ki gon konferans episkopal kap dirije li. Lòske lè sitiyasyon, sitiyasyon yo alarmant, Se responsab legliz yo ki pran de desizyon o somè ke prèt yo menm yo egzekite o nivo pi ba. Mwen mwen vle di tout jèn ki la, kontinye fè tout demach nou kapab pou ke yo jwenn liberasyon Doktè Telemaque e nou menm bò kote pa nou, n ap fè tout sa ke nou kapab pou akonpanye. Tande ak wè se de.

Non men lopital la angrèv, yo kidnape yon doktè, yo pran doktè a yal avèl, konnya la pa gen mwayen pou yo wete yo menm, tout ban wè deyò yo la, se doktè yo k mete yo deyò a, doktè, rès doktè k rete yo, pay si doktè pran bal, doktè pran, doktè pran bal epi yo kidnape doktè, konnya nèg yo menm fè grèv poutèt sa epi yo mete doktè yo, yo met moun yo deyò, konnya ou wè yo pran tout kabann ki la yo, yo met yo deyò. Sa yo bon yo te mèt vin souke kabann sa yo pou yo te fè pou yo te pran kabann sa yo pou yo te sòti se paske yo wè gen moun kouche sou yo k fè yo pa pran yo gen moun ki kouche sou yo k fè yo pa pran yo wi. Wap soufri. Map soufri anpil
map soufri anpil pye m pa bon map soufri anpil la men nou pye m pa bon la men. Aksidan moto ou byen. Aksidan moto pye a kase de kotel kase nan kwis li kase kote wap gen bòt la. Men se kisa yo di yap fè avèw. Bon m te la pou operasyon men akoz kounye a vin gen. grèv nan peyi a la pase yo kidnape yon doktè avan yè swa epi nan demen lapolis tire yon lòt doktè ankò li pran bal bò bouch lapolis tire l li pran bal bò bouch epi tou bon tout doktè yo vire do yo kite malad yo la men nou menm nou ret kouche la pase bon nou pa gen kote nou prale pa gen kòb. Tande ak wè se de. Sa vin fè 3 jou depi ekilpe Jovenel Moïse jwe avèk ti prezidan vòlè sa a. Nèg yo kenbe doktè entelemak kalash soti voye sou Jean Las pou l manje. Kounye a Lamine a ka koute 300 mil dola ameriken. Fo doktè a li menm kote li jwenn kòb sa a? Doktè a se an goud l ap travay. E doktè pa janm touche plis ke 25 mil goud. Hein? M ta mande, tou senpleman, menm nou la nou pa ka jwenn medsen pou nou, pou nou, pou, pou ki ba nou swen? Pou Jovenel Moïse rele vòlè parèy li yo, kòm premye minis li an di konsa, vòlè parèy li yo, li konn nimewo telefòn yo, li konn, li konn dyaloge avè yo, pou l ta rele parèy yo a pou yo ta fè lage, lage, lage doktè a, doktè Telemak pou nou silvouplè? Si se pa sa nou jwenn k ap vin la yo, Bagay la pa pase konsa. Tande ak wè se de. Mezanmi mwen menm sam ta renmen e prezidan jovenel pou fè tout sa ou konnen pou al libere doktè a paske doktè yo menm kote yo jwenn a 300 mil dola ameriken Me prezidan jovenel se ou menm ki chef peyi a ou menm ki prezidan peyi a nou mandew mwen menm mwen mandew nan vwa tout malad la yo paran yo pou ale pou al pran doktè a pou libere doktè a pou nou pou doktè a vini lèl fini lòt doktè yo mezanmi ap manifeste yap pran gaz men youn pran bal mezanmi nan machwèl oh kot bagay sa sòti. Non, doktè yo gen dwa pou yo manifeste, paske nou menm se nan, se nan enterè nou nou, nan enterè nou yo ye, pa anpil lajan yo touche. Yo pa touche anpil lajan pou sa. Yo nan enterè nou. Men ou menm ou gen yon moun ki malad la? Wi apa manmanm mwen gen la ki gen, ki demen si Dye va fè l 22 jou depi l etène la. Se ki sa l gen?
Li pa gen san. Tande ak wè se de. M vin lopital la m pral genyen 2 mwa nan 2 semèn anvan e e 2 mwa depi m vini m poko ka jwenn solisyon pou pwoblèm mwen pase mwen menm m son malad depi 40 an map swiv nan lopital la. Enben kounya menm gon vant anfle la tankou moun ki ansent la sa son vant m pa konn konbyen mwa m ta bali si se 9 mwa si se 10 mwa m ta bali doktè yo te rale dlo pou mwen yo gon dezyèm entèvansyon pou yo fè pou mwen kounya pwoblèm kidnapin nan vin poze yo poko ka fèl pou mwen mezanmi map mande nou fè gras map mande nou si pat gen malad doktè pa tap bezwen egziste. Men paske gen malad fòk doktè a la, fòk doktè a sou plas. M ap mande pou nou, pou nou tout fè yon sèl tèt kole pou nou wè si n a rekipere doktè a pou nou. Mèsi se Imakila Janbaz. Tande ak wè se 2. Mwen pou m opere la, m pa opere, m pral nan kamoussan mwen va opere. Lopital sa se fèmen e. Moun panse pap gen swen la a pati de jodi a, jiskaske sa, jiskaske yo kapab di yon mo nan sa. Donk bon se si leta ayisyen ki koz tout sa yo rive jiske la. Fòk nou, fòk leta li menm kapab pran yon desizyon paske mwen menm jodi a gade sa kap rive m la. Mwen malad, m pa ka jwenn swen. Donk paske pa gen de mizanplas. Ou konprann? Donk se leta ki koz.